Ah, ki bò e la? Alo? Ah, sòti m pral sòti la wi, epi yon mèt mache nap kontre sou wout lan, sòti m pral sòti.

Oh bon m toujou lakay ou. Ou gen lè gen ti pwoblèm m pa konnen. Epi m te bezwen l wi paske lè m gen ti pwoblèm mwen se avè l m eksplike. Evre? Ebyen li va vini jodi a. M pa konnen, m pa konnen li ka vini demen si Dye vle. M pa konnen ki lè l ap vini prèske m pa wè l jodi a. Ebyen ok. Pandan m la avè nou an m ap tou.

Ou konnen akoz m pa ka fè timoun nan. Ok. M te gen yon kote m te ale. Kounya la moun nan te di m apre 3 mwa m ap sa ap mache men jou ap kouri la. Sa pa janm ka mache. An palan de sa, ou pa konnen ki kote ki bon bon ou ka. Ou kapab ban m direksyon pou m ale paske pwoblèm mwen anpil. Tout swit m pa ka ba w konsèy plis al kay gangan non pase. M pa ta renmen pou ap depanse kò pou pou gran mesi paske gangan pa bay timoun se Bondye k bay timoun konprann gangan an depi w rive li pap li pap di w li pa kapab non se kòb lan se kòb lan fò w depanse anpi tandiske pa yon bagay kap mache vrèman. Men kouzn m pa gen le chwa paske ou konnen ou a moun nan ou gen pase 3 zan avèl pou wal la gade w wap gadel. Ou pa ka fè timoun pou li menm moun nan sa ap bal pwoblèm wi. Wi kouzin mwen konprann sa, m konprann paske gason yo konsa yo ye, prefere w tal nan legliz epi tou remèt kò w pou w al nan jèn, ou pran sa konsekan pase w al kay gangan paske gangan se kòb ou yap manje pou granmesi. Sa enpòtan pou mwen anpil kouz. Wi m konprann kaka. Kasa vrèman.

Men sikonstans fè santiman nou pa ka pataje vre paske moun nan li ta renmen gen timoun epa ouk ta vle sa m pa konn sa poum fè ankò non medam franchman bagay sa kotem tròp. Map priye bondye mal legliz avèl lè wè sa m tounen wi chérie m. Amen. Paske ou konnen se sèl Bondye ki bay piti. pitit, se mwen lè lè m te fin marye a m pat janm ka fè pitit m te fè anpil tan legliz m t ale men kounya m sou 4 pitit dakò se Bondye sèlman k bay pitit. M pa konn sa pou m fè ankò m di nou tout sa m fè anyen pa mache. Pa dekouraje al legliz al nan jèn anvan dòmi priye wap wè si wap gen pitit dakò. Non men mwen fèt map di nou vrèman vrè sa vle di depi nou fin marye m vle kay nou mwen renmen nou byen pase nou m konpliye.

Men ou poko asepte vreman ou poko asepte jezi nan lavi w vre. M te konn al legliz lontan depi lè m potko marye. Ebyen kouzin ou wè li. Depi w ale legliz chak tan w ale legliz ou lage tout kò w nan jèn tout lafwa w tout bagay ou yo nèt ou lage yo bay Bondye chak jou w al legliz chak chak aprè midi chak gen jèn w al fè jèn Bondye pa gen anyen l pa ka fè. Konnen monchè, bòy gason m ye menn, konnen baz, ou pa pa konnen baz.
Ou konnen kouz, chak moun ap baw konsèy pa yo, vrèman konsèy pou pran e pa li wap pran. Se pa sa ki enpòtan kouzn, se ou menm ki konn sa w bezwen. Tankou gen moun ou wè k al legliz, y ale pou y al wè ki jan moun ap pale, ki jan y ap chante. Gen moun k al legliz pou yo gade, pou yo pale. Gen moun tou, gen moun nan k al legliz li konn pou ki sa l al legliz. Gen moun ou wè l al legliz li mèt met nenpòt sa l mete depi l rive Bondye ap asèpte l, depi Bondye. E fwa w ki pale se se se la fwa w ki pale se pa pou di w al legliz w al gad kòman moun ap chante w al di oh sa pa byen chante sa pa non depi w al legliz w al fè jèn ou vini w al lage kò w nan pye Bondye w kouche Bondye pa gen anyen li pa ka fè pou ou. Yo wè depi w gen madanm ou pa gen ou menm fòk ou atant ke madanm ou e madanm ou yo ou sipoze konn sa kap pase depi w gen.
Genlè map pran konsèy nou ban mwen an wi men avanm prann genlè map fon dènye soti avan. Hay kot si se bagay sa m paka tande lòt sa ki dènyè sòti ou gen pou fè yo ok m dakò ou ka fon dènyè sòti dènyè sòti pou fè legliz pou ale pataje a moun ki nan lari yo sa w genyen depi w on moun tankou w a pòv yo pataje epi tou lage kò w nan men Bondye di Bondye ou te sòti ou te bal do kounye a ou deside ou pou retounen nan pye l Pafwa w ka al legliz yon sèl fwa ou pou di w al legliz, non se pa sa, al legliz la epi rive w rive w ap sonje kèt bòkò a te di m konsa e avan m dòmi fò m limen chandèl epi w sot legliz la deske ou sot legliz w al rakonte Bondye ka w epi Non kouz, m ap tounen kay Ougan paske Ougan te manje kòb mwen mal. fòm tounen kotel paske li te dim depi 3 jou bagay yo ap kontinye mache menm gen 3 mwa la mpa janm wè anyn fòm tounen kotel. Wè bay sa esam te diw talè an kouzine sam diw la wè bondye tankou ou ka fon ti ofrann konsa men li bondye pa janm manje kòb moun. I ka fon ou ka fon ti ofrann ou bay avèk sak pa genyen. Kwè bòkò a depi ou rive se kòb pou met atè se sesi pou fè kay Bondye pa ditou depi ou rive se se la fwa ou ki pale. Kevin kominike sou plas la menm jan epi ok so ou menm pa gen non yeah banm sou menm bay pwoblèm non menn. Mwen menm kouzin map konseyew antre nan legliz remèt la fwaw remèt tout ou menm a Bondye epi demistiyeve. Wap wè. Tout sa k pase Bondye pa janm manje kòb moun tout ba mesi se legliz ou ale remèt Bondye tout lafwa ou remèt Bondye tout pwoblèm ou gen pase bòkò sa yo se vòlè yo ye pitit sèl konsèy m te ka ba ou tande tan bòkò a ba w manti Bondye li menm lè w mande l yon bagay li ba ou li ba ou nèt bòkò ap ba w manti. Bon kenbe mo men sa epi al sou kò li ye men kenbe mo men sa vle di men pa gen pwoblèm non men map rive devan la m pral kote Joy ye. Mwen menm kouzin m ta an konseye w pa gen retou.

Kob ou vin chache ti madam. Dyab pa janm bay non. Dyab e pran dyab pran wi madanm. Kouzen. Humm ti madanm fèk atansyon ak sa wap di wi madanm fèk atansyon epi tou fò te gentan konnen humm nèg lan lè yap bay pitit ou papa m bay pitit non madanm humm m regrèt sa pou ou ti madanm humm rele djab la pou ou.